Mes chers amis, mes chers internautes, euh, bonsoir. Moman sa m ap mete li apa pou nou ka etidye ansanm Leson de lekòl du savan Jodi a se mèkredi n ap etidye ansanm yon trè bèl leson ki se leson 12 jere lè movèz desizyon Nou wè semèn pase a nou t ap etidye ansanm yon trè bèl leson kote Neyemi tap pase yon ansanm de mizè kote pou li fè pèp Israël la mache selon les principes de Dieu, ebyen bagay yo te trè trè konplike pou jere yon tèl sitiyasyon parèy. Ebyen nou wè leson 12 lan li kontinye avèk kòman mesye dirijan yo te jere sitiyasyon sa. Ebyen yo di nou, leson eksplike n, Neyemi e Esdras se te 2 chèf ki t ap manteni kominote a, fason pou bagay yo te mache avèk lè prensip Men te gen yon ansanm de choz ki te pèmèt yon gravite a nan mitan pèp Israël lan. Premyèman, primabò nou konnen pèp lan yo te ale lwen de Dye, yo te fè yon ansanm de maryaj miks, sa vle di medam Israelit yo, yo te fè maryaj avèk lòt nasyon. Nou konnen Bondye pa t pèmèt sa paske yo t ap sèvi yon Bondye ki sen. Ò, lòt nasyon t ap sèvi dye Bahal, lòt fo dye. Ebyen, mesye yo te twouve yon pakèt, yon pakèt pwoblèm nan sitiyasyon sa. Ebyen, istwa li rakonte

Lèchant, Tout mesye prensipalman yo ba nou egzanp de 2 mesye ki se e Tobia epi lòt sakrifikatè, bagay pi mal yo te fè. Yo te bay Tobia yon chanm, oudimwens yon sal nan mezon Bondye a kote yon sal ki rezève avèk lè choz sakre de Dye.

An absans de Neyemi, maryaj miks, maryaj avèk lòt nasyon, ebyen bagay yo te vrèman, vrèman konplike pou mesye yo. Lè Neyemi pran nouvèl sa, Neyemi mande wa pèmisyon, li retounen a Jerizalèm. Ebyen, Neyemi etanke yon lidè, yon lidè ki gen anpil sajès, yon lidè ki gen anpil, anpil Pasyans. Ebyen nou wè leson e e e dimanch ap di reyaksyon de Neyemi. Ki reyaksyon Neyemi lè l pran yon bri e yon yon nouvèl konsa? Ebyen Neyemi li te pase a laksyon. Li te reyini ansanm de levit le majistra, li te fè yo reprann plas yo. moun yo te ba e Tobi a ki te abite alenteryè Legliz Bondye a ki te ap regle pwòp bagay li, Neyemi te mete bagay Tobi a yo deyò men li te fè sanktifye tanp e chanm sa a, oudimens tanp Bondye a antyèreman pou sèvis de Dye. Ebyen, bagay yo yo te vrèman vrèman konplike e Neyemi te reprimande mesye yo tout e lè sakrifikatè te vide lè lye, lè Levit, Neyemi te rele mesye yo te fè yo reyini, li te reyini yo, li te fè yo konnen Bondye sa a se yon Bondye ki sen, se yon Bondye ki. Jaloux tout le chose de Dieu riz rete avek bon Dieu ebyen mesye yo te reprann yo yo te kontinye mache e viv avek le principe de Dieu chose ki te pi grav ki tap trakase ki te rann sitiyasyon sa pi fatal se ke maryaj te gentan fèt te gen yon ansanm de maryaj mix ki te fèt a l'interyè de pep sa. Men koman mesye yo pral jere e sitiyasyon sa nou wèl nan leson mardi a, koman e 2 chèf ki te an tèt se te Esdras e te e Neyemi, koman mesye yo pral jere sitiyasyon sa. Ebyen mesye yo yo te pran yon sètèn desizyon se te sa ki te pi mal, yon maryaj Men yo vin imajine kòman maryaj sa te fèt, èske maryaj sa te fèt avèk tout lè nòm ki te dwe respekte pami pèp Israël la, ebyen nòm yo yo pat respekte paske yon Israëlit dwe marye avèk menm nasyon parèy li. Yo di yo te menm gentan fè pitit Epi yo gen kòman mesye sa yo pral pase a laksyon pou bagay sa fèt. Pou yo sanktifye vèv la, Bondye pa t vle sa, fòk te gen yon divòs ki te fè pami nasyon sa. Ebyen lè mesye yo fè yon reyinyon Neyemi e Esdras, ebyen yo konsyantize pèp lan, yo fè yo retounen a yo menm, men mesye yo te dakò, te genyen 111 mesye ki te dakò pou yo te divòse, pou yo te voye madanm yo ale nan nasyon kote yo soti a. Te genyen lè Asdodyen, te genyen lè Mowabit, te genyen lè Amonit, se nasyon sa yo ki te antremele avèk nasyon Izrayèl la ki te vini peple. Enben, mesye dirijan yo te chèche yon fason yo te jere bagay yo. Enben, ki sa yo te fè? Yo te voye mesye, medam sa yo ale avèk tout timoun ki te gentan fèt nan fanmi an. Ebyen se yon bagay ki trè trè trè te gen yon gran gran pwoblèm la pou yon maryaj fin fèt epi pou maryaj la vin gen divizyon ladan l èske ki kesyon ap poze tèt ou èske li p ap yon pwoblèm pou peyi vwazen k ap swiv yon pèp Bondye gen yon sèten choz konsa k ap pase ladan l ebyen se paske bagay yo te fèt nan dezòd paske Lidè a li pat la, absans li te la, men pèp la li te tonbe nan nan dezòd. Ebyen, apre sa yo montre n ke pèp la li te yo te prè pou yo te sanktifye, yo te prè pou yo remèt tout yo menm a nan travay Bondye a o sèvis de Letènèl. Ebyen men frè e sè, lòt pwoblèm ki te pi grav ankò se ke yo pat sensè nan dim, nou t deja dil, yo pat sensè nan adorasyon di Saba. Kòm kwa nou konnen pèp Israyèl la majorite yo te grandi A Babilòn an esklavaj, ebyen, lè yo retounen, ansyen paran yo a yo te gen yon koutim ki te tipikman izrayelit, sa vle tout les principes d'Israël, yo te gen tout lakay yo, ebyen, in fwa ke yo ale nan yon lòt peyi, nou konnen kote pèp la ye a se l ap adopte avèk lye ke li ye, ebyen lang, premyèman lang peyi yo a yo pa t konn anyen ladan l, ebre, yo pa t pale lang ebre a, dezyèmman yo te pale lang peyi kote yo, ebyen lè yo retounen fòk gen yon ansanm de tradisyon ki pou e, e pou tradiy ansanm de prensip de Dye ba yo, lè lwa, lè kòmandman. pou w fè yo ansanm de chita pou fè yo konprann ki ki kote Bondye yo soti avèk yo, ki kote yo vle rive avèk yo tout ansanm de choz. Ebyen yo di nou mesye sa yo te vin dezabi te avèk lè prensip de Dye. Le jou di saba yo te konn vin vann ansanm de choz de ble e e e e. Lòt, fig, banann, dot choz yo te konn vin vann nan tanp Bondye a. E mesye yo te reprimande yo, prensipalman Neyemi. Li te reprimande yo, di, Tanp Bondye a, li rezève avèk lè choz de Dye, li se yon jou sakre, nou dwe mete l apa. Konsa Neyemi t ap motive yo. Ebyen, li te menm fè yo menas. Ebyen nou kwè ke konsa yon dirijan dwe motive pou travay Bondye, li bay tout li menm, li bay tout sajès li. Eske Neyemi te fè sa avèk kolè, avèk lòt konpòteman ki grav? Non, Neyemi te fè l avèk dousè, avèk tandrès, yon fason pou pèp la te kapab tande l e konprann li, pou yo te kapab mache Yo te kapab mache nan les principes de Dieu e avèk anpil esyon. Ebyen mè frè e sè, se yon nou gen plizyè egzanp. Egzanp de la sajès di pèp ou di mwen ou menm ki se yon fidèl la sajès. Dezyèman egzanp de yon lidè, lidè Neyemi ki rann tout li menm Li itilize tout manyè pou li kaptive pèp la. Li itilize tout fason pou l kapab genyen, pou l kapab kaptive pèp la e fè l konprann enpòtans de Dye. Enben, li te mete yon ansanm de dirijan ki stab nan pòt lan pou kapab jere moun sa yo k ap fè va e vyen le saba, ki pran legliz Bondye a fè mache pou yo vann tout ansanm de choz Ebyen, yo te jere tout ansanm de sitiyasyon sa yo, pèp la te gentan ale lwen, lwen de la, yo t ap menm adore dye Baal, dotre fo fo e fo dye. Ebyen, Neyemi te jere tout ansanm de sitiyasyon sa yo. yon fason pou travay Bondye a te kapab mache, pou pèp Bondye a te kapab retounen nan premye santye yo. Gen yon sèten kesyon ki kapab poze nan fen istwa, epi n ap di, ki leson nou kapab tire nan egzanp lidè sa a, ki se Neyemi, ki te rann tout disponiblite l, ki te rann tout li menm pou l te kapab mache e ki reyaksyon w lè yon tèl choz parèt a lenteryè de pèp ke w ap viv lan, kòman w ap reyaji ou menm? Enben nou dwe mache selon lè lè prensip ou menm etan ke lidè ou dwe yon moun ki saj, yon moun ki gen anpil dousè pou fidèl ou pou kapab tande l e konprann li e Etidye sitiyasyon menm jan mesye yo te fè dwe etidye tout lè sitiyasyon, lè choz ki kapab parèt tankou yon defayans nan koz kretyèn yo e konsa yo kapab pou yo kapab mache e pou yo atenn objektif yo san okenn kontrent. Mè frè e sè, an nou motive nou pou nou kapab jete tout lè movèz konduit ki lakay nou An nou bat pou nou mache avèk les principes de Dieu et viv selon les choses ke Bondye li ba nou pou nou kapab viv, pou nou kapab respekte e pou nou kapab eritye le royaume des cieux. Ebyen, se la nou tèmine avèk leson an, nou kwè ke gran devwa se Vandredi pou nou ka kontinye avèk yon etid parèy. Ebyen se te frè w, zanmi w, Sent Aman Guerino, rete avèk Jezi, reste atache avèk les choses de Dieu e konsa benediksyon an l ap rezève pou ou.